Jodi a nou pral pale un peu de envèsman. Kote lò envèsti lajan ou, kòman li kapab grandi e kòman ke ou kapab jwenn anpil enterè, benefis, sa depan nan ki sa ke ou envèsti la. Premyèman sa w ta dwe fè, se kwè kou son jè son fòmil m ap ba ou. Fòmil la pral kòmanse konsa. Fòmil la kòmanse depi nan enkòm ou. Ou ta dwe fè yon set up konsa, oubyen yon disiplin nan sans sa. Ki se fòmila sa m pral di w la. Nan sans de ke se depi nan enkom ou. Enkom la sa vle di kòb ke w touche. Swa ke ou travay fè. Ke yo peye w chak semèn. Oubyen yo peye w chak 2 semèn. Chak mwa. Gen moun ki travay pa mwa.

Pran 10 pousan ladann pou ou kòm saving ou. Premye sa ou fè saving. Sa se fòmila a. Ou soti nan enkòm ou, nan sa ke ou genyen, ou touche, reveni ou. Reveni ou, reveni ou from job ou, from, m te kapab di, biznis ou whatever sa ou fè a. Enkòm nan, kounye a lè ou fin gen enkòm ou, ou minus saving ou ladann. Premye sa ou fè. Aprè ou fin balance CV nou, kounye an, twazyèm bagay ou pral fè ladan l, se envèsman. Pou w envesti pou fiti ou. Nou n ap wè, n ap pran envèsman an sou le fòm de fiti ou. Nan pwojè ou, nan bidjè ou, nan plan ou, nan sa w ta renmen fè, se fiti ou. Ou envesti. Pa janm nan kob ko touche se de bagay pou pa janm pa fè ladann. Se pa janm pa pran kob pou save pou ou menm e pa janm pa pran kob pou ou envesti nan bagay. Toujou pran 10 pou san chak ladan yo. Apre sa ou tèt frèt, ou tèt poze. Apre sa kounye an ou peye bil. Paske Bill la toujou la m toujou diw. Ou peye bill. Pase sou pa gentan kouri retire kob pou saving ou. Ou pa gentan kouri retire kob pou envesman ou. Ou pap gen kob anko. Se yon gwo teknik m baw la. Sou kouri. Pwemye sa ou pran kob la ou pou peye bill. Gade wap gade wap fin peye bil la wap di w pa gen 50 ki rete because detanzantan wap peye bil wap vin wè w gen plis bil pou w peye e toujou fè yon jan pou w maynans nan bil yo yo ba w opsyon sitou moun kap viv isi ozetazini oubyen nan kèk peyi etranje gen sa kote ke w ka toujou fè ekstansyon nan bil yo ekstansyon nan sans ke Ou ka anvwaye bil la pou next week. Ou ka anvwaye bil la. Gen bil ou ka anvwaye pou 2 semèn, pou 1 semèn, pou lè ou touche next time. Ou pou ka gen ou ka peye tou half la dan yo. Gen teknik sa yo, gen sa yo. Fò chache konnen. Pa ekzanp, moun ka vivi si yo sou gen FPL bil ou gen light bil de ka ap di. Yo ba w opsyon. Kote ke sou dwe 200 dola bil, light bil, limyè. Ou pa oblije peye tout kòb la menm kote a. Ou ka fè yon bagay ki rele ekstansyon. Sa se bon nòt m ap ba nou. Ou ka fè ekstansyon nan bil limyè a. Kote ke ou pa bezwen peye limyè a tout kòb la. Ou ka rele FPL la. Gon nonbe ladan ou mete ekstansyon. Ou pa menm bezwen pale a yon moun. Gen opsyon sa yo. Ou ka peze opsyon pou ekstansyon. Depi se yon bon ekstansyon pou 15 jou. Yo ba ou l pou 1 mwa. That way ou gen chans pou fè saving. That way ou gen chans pou investi. So, sou te, pa egzanp, sou te yon bil limyè 200 dola, ou ka peye 40 dola lan. 160 dola sa ou ka pran, ou sere l pou ou ladan, ou investi ladan. Always use your mind. Lò anpil moun ap envesti, lò yon moun ap bay, se pa kòb yo genyen li sou moun ki ka fè teknik yo. Se ou pou itilize disiplin ou, se ou pou itilize may ou pou ou jwe avèk jwèt la. Se yon jwèt k ap jwe. Ou fèt pou jwe l byen ou menm. Ou gon water bill, yo ba w ekstansyon, ou ka toujou pran ekstansyon. Always, m ap toujou pase mwen ranje kredi, mwen fikse kredi moun, mwen pale de kredi tou. konn sa map di yo always find a way to extend ask for extension toujou mande pou ekstansyon keswa bil ou gen sitou bil sa yo gen yon kapab pran ekstansyon sitou sa vle di ke ou pran ekstansyon gen bil ou kapab anvay pou 1 2 3 jou toujou make sure ke CV nou ou met 10 dola yon kote met 50 dola Met 5. Ou dwe pa met gwo. Semèn sa ou touche. Mete nivo ke w ka mete a. But always. Invest in something. Sa envèsman an fè pou ou, li ba ou fason ke ou gen yon bagay, yon kòb k ap travay pou ou. Ou konnen gen yon teknik blan an toujou di ou? make the money work for you money works for you not you work for the money so that's the way you make the money work for you when you invest your money lè w envesti kòb ou se pa ou kounye kap travay pou kòb la lè w al travay kay bòs la wap travay kounye pou lajan an men kounye lè w pran kòb la ou envesti l yon kote kounye se kòb la ou ka fè transfè sa konsa se kòb la kap travay pou ou sa vle di ou ka fin touche kòb ou kounye an ou fin travay kay blan an oubyen ou fin travay kote wap travay la Si ou kap travay kounye pou lajan, kounye lajan yo ba ou a, ou al fè l travay pou ou menm. Ou ka fè teknik sa. Kòman ou fè l travay pou ou, se ou pran kòb la kounye ou envesti l nan something. Ou ka envesti l nan stock market, anything, bon ou ap envesti l nan yon bagay kanmenm. Pou 10 dola a, ba ou 2 dola. Paske, sitou kounye a avèk teknoloji, gon pakèt mwayen ke kounye ou kapab save. Gon pakèt mwayen kounye ou kapab fè bagay. pou leta renmen ou. Ou pa bezwen sèlman konte sou leta, sou kòb leta ap ba ou. Pafwa, kòb yo konn ap ba ou a di enyen lò. Lè ou retired, li konn pa ka fè anyen pou ou. Ou ka kòmanse build your saving. Spesyalman, m ap pale avèk moun ki gen kids, ki gen timoun. Gen way pou save money. Gen way pou montre yo kòman pou save kòb. Koko nou menm ki pi gran, li pa janm two ta tou. Men ti moun ki pi piti yo, depi ti moun nan bebe, jiskaske li gen 15 an, 13 an, 10 an, 8 an, 7 an, l ap moute nan laj, ou ka kreye yon akawont pou li seve nan yon akawont de envèsman. Kote li menm tou, lè li rive nan yon laj, nan laj ke nou ye kounye an, l ap fri envèsman. Se youn nan pi gwo bagay ki ka genyen. Se konsa, blan, moun ki rich yo, yo pa rich nan travay, yo pa rich nan travay di sèlman. Se kòb yo genyen, li kip investi li, e la miltipliye. E pi ankò, pa achte bagay ki w pa bezwen. Pa chita ap achte yon pakèt bagay. Chak bagay, chak ti bagay ou ta dwe achte, diminye sou yo. Sa nou gen pou achte pou 100 dola. Achte pou 50, pou la 50 la. Save investment. Save investment. Paske, lò fè sa, ki teknik li fò, li fò, li bò, ki sa l fò pou ou, li fè yon fason ke ou pa fasil razè pou lajan. Paske osito ke ou gen yon 10 dola save yon kote, ou pou gen yon lòt 10 dola envesti yon kote, so kounye an, ou gen yon kote ke lè ou gen pàn, li ka cover ou. Pa janm pran tout kòb ou fin travay, pou just kraze l, fin peye bill, apre sa ou al achte, ou al nan mall, ou al tout kote, epi ou demen se vle ankò, ou atann ankò lè ou touche, non. Anpil moun isi fè sa. Sitou lòt nasyon black lòt bagay yo yo fè stil sa yo. Yo tann ke yo fin touche kenzen sa a, yo just kraze l achte bèl bagay bèl bagay epi yo tann lè yo touche. E si pa rezonn ou vin pa nan djòb la? E si kounye ou vin gwo pwoblèm? Yo tann ankò lè yo touche epi yo rekòmanse ankò. Is that a good way? Best way la se enkòm ou, ou fin gen enkòm ou. Ou premye sa w fè, ou retire CV nou ladan l. Konsa w kapab pran ladan l. Men always take something. Menm si w te pran 5 dola, se something. Chak kont touche. Piti a piti, l ap build it up. Lè w fini kounye a, CV nou, kounye a ou pran kòb pou yo. Se 2 kòb ou sipoze, 2 lajan ki trè enpòtan ou sipoze retire nan enkom ou. Kèlkeswa kote ou ye, menm si w te Ayiti, ou se yon lòt kote, kèlkeswa kote ou ye nan mond la. Premye sa ou fè ak kòb ou, se saving ou. Si ou pa gen, si ou moun Ayiti, si ou pa gen yon bank, ou pa gen yon bank ou kote pou ou saving li, fè yon bwat sekrè, fè yon bagay, saving. E pi dezyèmman, envesti nan yon bagay. Achte. Ayiti, si se Ayiti ou ye, ou ka achte. Menm Ayiti tou ou ka envesti tou. Fè yon bagay. And then, that way, you got something. Ou gen yon bagay. Konsa ou pap konte sou lòt moun ou pap konte wap konte sou sa w se vre paske li enpòtan tankou m tap di ankò si w gen timoun ou ka kòmanse envesti yo pou moun kap viv isi yo gwo bagay kan kreye a e ou ka kreye l pou timoun nan ou ka kòmanse kreye l pou ou sa se akan ki bon pou envèsman li bon pou ritayèlmèt ou kreye yon a e akan dat se wi you can put your money there. Ou ka kreye own investment ou. Sa k pase ou menm? Lòske w ap achte, w ap bay moun lòt kòb. Sa yo fè avè l? Lè w al nan store yo ap achte. Se envesti yo mesi ak kòb sa yo. Lè w al nan bank la, w ap bay kòb. W ap met kòb ou nan bank la. Sa kòb la, sa bank la fè a lajan sa yo. Li menm, li menm ankò. Se envesti yo envesti l. Y ap miltipliye. Kouman lajan w ka miltipliye pa gen lòt fason ke envèsman. Lajan w pa ka miltipliye. Pandan w rete w ap gade l, se envesman pou ba w enterè. Chak 10 dola ki ba w 2 dola anplis enterè, li ba w 100 dola anplis li ba w. Se konsa. Si w ap viv san w pa envesti, si w ap viv san w pa mete kòb ou yon kote pou w envesti, pou l miltipliye, paske de bagay, depi kòb la pa miltipliye, sa l ap fè, l ap soustray, l ap desann. Anben, find a way to multiply your money. Li pa bezwen anpil. Se piti piti chay la fèt. In that case, kòb ou ap miltipliye. So, se te konsèy sa m te pote pou nou. Lè w gen kòb ou, se fòmil sa, se. Job sa mwen fè, se pran kòb ou, mas kòb ou gen an, e kòm ou pran an nan job la, kou fin pran an, premye sa ou fè, pa gade lòt bagay, se retire kòb CV nou, kòb ou sere a. Pran ladan l, pran 10 pousan. Dezyèm bagay ou fè. 10 pousan pou investi sou leglis sou bay 10 pousan nan dim sa trèz enpotan moun kal leglis pase 10 pousan moun djafo bay li epi apre sa alot bil yo epi pa biye mbo teknik nan bil la di bil ou gen di bil ki pi enpotan ke lot men gen lot bil ou gen ou li pou kouy peyi yo pou ekstansyon la do yo rele Fè kòl, gen ekstansyon an. Ranvwaye pou next day. That way ou ka gen kòb ou menm pou save pou ou ka gen kòb. Paske at the end of the day, bill yo ap rete. Yo ap toujou la. Menm lè ou mouri, bill yo ap vini jwenn ou. Menm lè ou mouri, bill yo ap vini lakay ou. Yo ap vini nan mail lakay ou. Yo ap toujou vini. Wap gen bill wap fin mouri wap gen yo ap vini. So, pa tye tèt ou pou bil yo. Sa pa vle di pou pa peye bil. Toujou peye on time. Kòm mwen ankouraje moun peye on time. Men gen bil ou ka pran ekstansyon ladan yo. Epi pou ka sa tou yo ka gen yon teknik pou ou menm. Pou ka ap save pou envesti. Pase, lò chita fin peye tout bil yo, anpi ou menm ou pa gen 5 kòb pou ou, it's not good. Is it too clear? Nice. So therefore, my friends. That's all for today. Pran ti teknik sa. Do it. Fè sa w ka fè. Men pa bliye, toujou saving and investment. Pa gaspiye. Pa achte bagay ou pa bezwen. Pa achte rad ou pa bezwen. Si w gen rad la deja, ou pa bezwen achte l. Si w gen bèl bagay, ou pa bezwen achte. Koko m te di deja, si w gen yon bèl machin, ou pa bezwen ap chanje machin tout lajounen. Machin nan li menm, vwati, pa yon asset. Paske li ka kraze a nenpòt moman. Li ka kolboso a nenpòt moman. E pi chak ane machin nan genyen, li pèdi valè. M pa wè ki rezon si w te gen yon machin ou t ap peye, ou te deja gen yon bil w ap peye 300 dola, 200 dola pa mwa. Machin nan bon, li anfòm, li ane l resan men l bon. Li ka mennen w travay, li ka mennen w tout kote. Ou oblije pa pran yon bil 600 dola. Lè sa w bay tèt ou plis strès. Viv senp ou. Paske, sa moun yo pa konprann, gran nèg la, boujwa a, moun ki gen kòb la, blan milyonè a, li pa viv konsa li menm, li pa viv pou fè wè, li pa viv pou l gen yon pakèt kòb, nan sans lè l gen kòb li pa fè pou fè moun wè. W ap wè lè w sou moun ki gen plis kòb yo, w ap gade tankou Warren Buffett, li toujou rete nan menm kay li te gen an, li jis modènize l. Li toujou rete nan menm zòn nan, li toujou gen menm ti machin, li toujou ap manje nan McDonald tout kote. Yo pa kraze tiye tèt yo. Se plis nou menm, anpil nan nou menm nou fè show off which is not good. Pafwa ou konn panse moun ki konn gen pi bèl machin nan, ou gen pi gwo bèl kay la, le pi souvan li struggle, li gen pwoblèm. Li konn pa menm gen 5 kòb paske le pi souvan li pran bill ki depase li. Le pi souvan li pran yon bill ki pi wo ke li. Oubyen mezi kòb la fè a, li fin peye bill la, epi li struggle, li gen pwoblèm. Gen de fwa gen yon moun ki te di son ba, ki te ki te ba w teknik li, li di mèt kay la mete mèt kay la deyò. Gen yon moun ki gen kay la, li pa menm gen tan pou yo dòmi ladan l. Ou pa ka viv konsa, fò w gen tan pou w dòmi. Ou vin gen twòp strès. Ou poko wè kay ap mete mèt kay deyò, paske li pa janm gen yon jou pou l dòmi ladan l. Paske l pran yon bil ki depase l. Ou ka achte yon kay, ou ka pran yon bagay, pran li nan nivo w. Ou ka achte yon machin, pran li nan nivo w. Si w gen yon machin, ou pa bezwen genyen de twa machin. M pa wè nesesè si a mwen ke si w gen madan ou gen mari ou gen lòt moun yo ka gen machin men ou menm si w gen yon machin deja ou pa bezwen ap chanje machin chak jou does it make sense ou pa viv pou fè moun wè sa pa vle di ou pa gen yon bèl machin but fè l a nivo balanse l gen moun ki pretann ke yo grannèg ou pa wè gen moun ki fè sa yo pretann ke yo grannèg yo pa grannèg paske se yon aparans li ye epoutan l ap struggle. Gon bèl machin, moun gon bèl machin sa vle di ke moun nan gran nèg li gen kòb. Li bezwen moun sa yo plis razè. Paske, lap pran bil ki depase l. Gon sa vle di ke yon nèg fin touche yon kòb anpil wap pran 600, 700 dola pou yon machin chak mwa. Does it make sense? 600 dola, 700 dola chak mwa peye yon machin, anpil kòb li ye. Ou ta peye yon machin 200 dola, 300 dola. Kou wap pran yon bil kap peye 700, 800 dola. Si w ka fè l, ou fè l. But pandan se tan yo si w fè l ou pou gen saving because you never know what can be happen pa viv pou fè moun wè pa viv pou moun viv pou tèt ou viv pou ou menm viv pou fanmi w viv pou Bondye viv pou fè sa ki bon pou ou paske at the end of the day moun ki sou kote w la ok moun wap viv pou li a. Lè w nan pwoblèm li pap ka fè anyen pou ou. Lè w nan cho li pap wè w. Li jis ap di l ap gade w. Ou konnen l ap pale w mal oubyen l ap gade w. Don't do it. Don't think that way. Fè sa ki bon pou ou. Paske moun yo pap ka fè anyen pou ou. So, my friends, se te konsèy sa yo. Save, investment, pa gaspiye. Epi ankò, bay. Bay moun. Bondye renmen lè w bay, li miltipliye. Bay. Ou ka bay. Bay di moun. Bay sa w ka fè. Men pandan se tan, do what is best for you. Take care. See you my friend. It was Harry. Bye bye.